Bonswa tout oditè, oditris, tout entènot kap swiv nou nan lè sa e jodia nap raplew se 14 out se yon dat ki trè presyez ki vle di anpil bagay pou pèp ayisyen an jodia e nou gen avèk nou mèt Diaken Previlus yon istoryen ki pral pale nou an lon e an laj osinon la seremoni di bwa kayiman. Bonswa mèt Dyaken, kòman ou ye? Bonswa e mèt Jakson, bonswa mèt Romen, bonswa e tout konpatriyòt ayisyen ayisyèn e sila ki nan dyaspora e nan tout kwen mond lan. Donk son fyète pou m avèk nou jodi a moun kap fè pelerinaj nan istwa peyi Dayiti e pou m di nou an pe de mo ki ki sa jou sa dat sa e reprezante pou nou kòm Ayisyen kòm pèp nwa e nan nan nan peyi Dayiti. E pou n kòmanse m panse ke

Sa te gen prèske 13, 13 lane depi nèg tèt nwè e nèg tèt grenn t ap goumen sou ti bout tè isit. Men, pandan 334 lane sa, nou nou vle fè yon ti pale avèk pèp ayisyen pou n di an reyalite ki sa ki bay 14 dawou e 14 dawou a tou ki sa li ban nou o jounen jodi a, ki sa li pote pou nou. kòm fri oubyen kòm si kòm rezilta. E an nou frape pòt listwa pou nou wè dirèkteman ki sa k te bay nou 14 dawou 1791. San two de reta, 14 dawou 1791 se te sò, sè le sò dè esklav ki te bay nesans a 14 dawou 1791. Se fason. esklav yo t ap sibi esklavaj la? E èske esklav yo te asèpte oubyen èske nèg nwè yo te asèpte esklavaj la tèt bese? Non, yo pa t asèpte l. Ebyen, pou yo kapab pote yon yon rezireksyon a kolon blan yo ki t ap fè yo sibi esklavaj sa, ebyen yo te planifye yon yon yon yon seremoni. E seremoni an te konpoze de plizyè reprezantan. Se pa yon seremoni ki te fèt di jou o landmen. Pa bliye a lepòk nou pat gen Ayiti nou te gen Sendomeng. E te gen plizyè kouch sosyal nan sosyete sendomengwaz sa. Te genyen gran plantè, te genyen peti blan, te gen afranchi ou ankò san mele, te genyen esklav. Men a note ke esklav yo Mèt Jackson yo te divize an plizyè kategori. Te gen esklav a talan, te gen esklav dè chan, te gen esklav domestik. E jiska sèt prezant minit, m pa konnen si nou pèmèt mwen, m ka toujou eseye fon konparezon antre esklav a Sendomeng e esklav de nojou. Paske si nou vle oubyen nou pa vle, jiska dat gen esklav nan peyi Dayiti. Yon esklav a talan, yon esklav domestik te gen plis privilèj. ke esklav dè chan yo. Men si se te jounen jodi a esklav a talan yo, jounen jodi a mrela yo tap di lè lè omwen kòm si pou omwen sereboni an te fèt yo pa tap revòlte non paske yo te gen privilèj yo tap di kite peyi m mache. Yo tap di kite peyi m mache paske yo gen ti privilèj. Dayè gen esklav a talan ki te gen anpil privilèj. Notabman sa yo k tap travay laka blan. Yo gen yo soti jan yo vle, èske w konprann? Donk men Esklav Deschamps se la ou mwen se kategori ki te pi meprize nan sosyete sendomengwaz la. Donk se konsa te genyen yon kriz ki te kòmanse an Frans alavèy de 1789. Se pa ankò 1791 non. An 1789 gen yon revolisyon fransèz. Donk gen reprezantan wa ki an Frans lan ki nan koloni an ki pa dakò ak kèk bagay. Donk vin gon bouch long antre blan reprezantan blan ki nan koloni a avèk sa a ki Lafrans yo. Donk afranchi yo, byenke yo te gen ti privilèj men yo pa t janm egal avèk blan yo ki nan koloni a. E esklav yo tou, yo pa t janm egal avèk afranchi yo. Sa vin fè ke vin te vin genyen plizyè kouch sosyal nan koloni a men ki pa t ap sibi menm sò, ki pa t ap revandike menm bagay. Pa egzanp, esklav yo t ap revandike libète. Afranchi yo t ap revandike egalite avèk blan yo. Men blan yo tou, gon bagay yo t ap mande. Gon bagay gran plantè yo t ap mande reprezantan wa ke yo pa t rive ba yo li. Te ti blan yo, donk yo pat gen anpil privilèj paske yo di yo pako ka gen tit de pwopyete, yo sa yo mete ap vann nan boutik, ap vann ti bagay epi yo te va. Men yo menm tou yo tap revandike yon bagay. Sa vin fè ke gen vin gen plizyè bagay ki pa ale epi nou jwenn yon okazyon ki pwofitab pou di bon vwala nap fòme yon feso, sa se an palan de nèg tèt grenn, nap fòme yon feso pou omwen kòmsi nou nou soulve yon bagay. Se konsa. Te gen plizyè reprezantan nan atelye yo, notamman nan rejyon Nò a. Te genyen Plèndinò, te gen Mòn Wouj, te gen Limonad, te gen Katye Mòren. Donk, tout zòn sa yo m ap site la te gen reprezantan nan atelye yo. Ebyen, reprezantan nan atelye yo se te afranchi yo te ye, se nèg nwa. Anben, reprezantan sa yo te gen plizyè. privilèj, yo te ka sòti jan yo vle, yo yo ka fè sa yo vle san omwen mèt la oubyen kòmsi kolon blan pa gen kontwòl yo. E se konsa yo te vin di bon vwala, pou omwen kòmsi nou nou nou nou fè yon bagay fòk omwen kòmsi nou pran yon jou pou n reyini. Konsa yo pray di bon vwala, y apray mete aksan sou Bwa Kayiman pou di s on lye kote ke plizyè reprezantan ap reyini, notabman avèk Boukman, ki te alatèt rasanbleman sa, yo te vin gen yon dam ki se yon manbo ki rele Cicely Fatima. Donk, 2 moun sa yo te met tèt a yo ansanm pou te pran tèt mouvman yo di y ap fè yon rasanbleman pou yo wè nan ki nivo yo ka omwen kòmsi pote yon rezilta nan sa y ap sibi a. Piske te gen plizyè kategori ki t ap revandike plizyè bagay, donk yo vin met tèt a yo ansanm pou yo fè yon feso kontre yon patikilye. Patikilye a se reprezantan wa ki an Frans lan. Se konsa, nan seremoni an, 14 dawou, nan zòn depi nan aprèmidi tout moun ap reyini, tout moun ap reyini, epi a minwi vin genyen yon gwo gwo rasanbleman ki fèt. Gwo rasanbleman, anpil anpil anpil anpil anpil anpil evokasyon ap fèt, notabman Boukman ki se te yon prèt katolik, ki te gen yon pòte mistik lakay li, plis Cécile Fatima ki se yon manbo, anpil evokasyon ap fèt. Gwo espri ap entèpele, notabman te gen yon espri ki te rele Danmbala, se te yon lwa. Sa, li ba w, se yon espri ki ba w kouraj. ki baw kouraj nan tout sa wap antreprann e m panse ke se te 2 espri alepòk ki tap mennen seremoni sa se Danmbala avèk Ogou ebyen lè yo mwen kòmsi yo rasanble nan nan menm seremoni sa te gen yon enkoni yon reprezantan wa ki ki fè yon deklarasyon e se deklarasyon sa ki pral sisite anpil bagay. nan tèt a tout moun ki te nan seremoni an. Kisa li di? Li di li menm se yon anvwaye de Lafrans. Wa Frans lan akòde chak grenn esklav k ap travay nan koloni an twa jou de libète pa semèn. Se reprezantan yo ki nan koloni an, pa movèz fwa ki pa vle akòde nou twa jou de libète sa. Li gen yon komisyon k ap soti an Frans, k ap vin pote ranfò nan koloni an pou pèmèt aske prensip sa respekte. Si nou pa soulve kontre reprezantan sa yo, konnen di nou pap janm konsakre li libète a menm paske yo a konnen chak semèn yo ba nou chak la 3 jou de repo. Sa son deklarasyon fos men ki ki ki relate nan seremoni an pou sisite yon bagay nan tèt a chak grenn tèt nèg tèt nwè ki te la. Se konsa. Seremoni a fèt pandan tout sware a, donk listwa revele ke yo te tiye yon kochon e yo te bwè san kochon an. Petèt tiye kochon an, yon kochon nwa, petèt genyen anpil lòt istwa non ekri kap di se te yon blan yo te tiye, se te yon kochon nwa, men istwa gen 2 antite ki bay istwa, se dokiman ekri e dokiman non ekri. Nou menm antanke istoryen, nou rete nan dokiman ekri. Dokiman ekri yo, rekèy istorik dokiman yo, yo di klèman se te yon kòchon nwa ki te touye nan seremoni Ngbra Kayiman e yo te omwen distribye san kochon sa bay chak moun ki t ap patisipe nan seremoni an. E jiska dat nou rete la dirèkteman nan kochon nwa. E aprè seremoni sa te vin fèt, yo te di piske gen esklav ki te kòmanse revòlte le menm jou aprè seremoni an. Donk se a, piske te gen yon chèf de fil, te gen Boukman ki t ap ki t ap kòdone rasanbleman, li te di, n ap pran yon semèn pou omwen kòmsi nou nou nou deklannche sa n gen pou n deklannche a. E se konsa, 22 dawou 1791, yon semèn apre, epi boulvèsman oubyen Sendomeng an flam e an fe. E se sa tou! Se menm seremoni sa, petèt ki te gen yon pòte politiko-relijyez ki pral bay nou batay de Vètyè e se menm batay de Vètyè sa k pral ban nou premye janvye 1804. Sa vle di ke lè ou di seremoni Bwa Kayiman, se pi gwo rasanbleman, ki ki te genyen a sendomeng se pi gwo rasanbleman paske gen anpil moun ki di se vètyè men si w pat gen yon 14 dawou ou pa tap gen yon 18 novanm se sa sa dwe klè nan tèt a tout ayisyen si w pat gen yon 14 dawou ou pa tap gen yon 18 novanm e si w pat gen yon 18 novanm ou pa tap gen yon premye janvye 1804 donk sa se yon fason pou n esplike nou tout ayisyen kap viv sou ti bout tè sa. ni sila yo ki aletranje, yo dwe omwen kòmsi kote yo ye atravè lemond. Nou menm, antanke moun k ap frape pòt listwa, n ap mande yo pou yo chak fwa, chak ane, 14 dawou se yon dat inoublyab pou chak grenn Ayisyen tèt grenn. Yon dat inoublyab pou chak grenn Ayisyen tèt grenn paske se gras a 14 dawou, avèk konkou anpil, anpil, anpil moun ki te nan koloni an, Esklav atalan, esklav domestik, esklav dèchan ki ban yon 18 novanm. Men sa m bezwen raple e Mèt Jackson, e se pa rete nan 14 dawou. An n gade de 14 dawou 1791 avèk 14 dawou 2025 jounen jodi a, èske omwen jiska dat si n ap fè yon etid konpare, nou pa ka gade sa k fèt 14 dawou 1791 lan, èske de no jou gen moun ki ka fè l? Si wi, ki tip de moun li ye? Eske alepòk te gen esklav ki de no jou pa gen esklav? Non, i gen de bagay, kòm moun kap fè listwa ou dwe konnen, ou dwe omwen kòmnse fè etid sa, sou an tout sosyete. Yon pèp ki frape pa yon chòk kolonyal, se yon pèp ki kondane pou ap repete. Sa ou mwen kòmsi listwa rakonte. Se yon pèp ki kondane pou ap repete de zaksyon istorik. Se yon pèp nan aksyon l ap poze ou p ap mal pou idantifye l paske li frape pa yon chòk kolonyal. Pa egzanp, pi gwo bagay ki te genyen alepòk se relasyon antre mèt e esklav. Donk, li te gen yon regleman, te gen yon kòd. 1685, donk yo te elabore yo te rele Kòd Nwa ki te reglemante lavi dè esklav a Sendomeng. Ebyen Kòd Nwa sa li te di me ki relasyon ki egziste antre mèt la ak esklav la, me ki relasyon ki egziste antre esklav la e afranchi a, me ki relasyon ki egziste antre afranchi a, ye kolonb lan. Donk, menm kòd sa yo te pran pou di bon vwala, men kòman lavi esklav yo dwe reglemante nan koloni an, ebyen kòd sa di, yon esklav ki eseye frape mèt li pou lejitim defans oubyen kòmsi pa rapò a sò l ap pran, li eseye leve men sou mèt li, ebyen atik 25 kòd nou a di, esklav sa ap twouve yon sò, e sò a kisa li ap jwenn, y ap koupe men dwat la. E si se nan yon konplo yo pran esklav la, kote ke wap fè yon konplo kontre mèt ou depi yo dekouvri w se pa men dwat la yap koupe, yap ba w yon pèn e pèn nan se yon pèn de pandezon yap pann ou. Donk sa vle di lavi, i gen yon liv lakay la ki ekri pa m genyen men se Corélin ki ekri l, i pale de le sò. des esclaves. Donk, sò esklav yo t ap sibi a lepòk, li pa t gen yon lòt posibilite, se ta va revolisyon, se revòlte yo t ap revòlte. E Pito, mwen kòmanse wè kote dlo ap desann. Pito wè kote tanpèt ap rache kay, ap fè yon pakèt dega, ou pa wè kote esklav tonbe an rebelyon. Otremandi, ou pa wè kote moun tonbe an rebelyon. Paske kèlkeswa nivo moun nan te gen respè pou ou, depi li tonbe an rebelyon wap pase move moman anba men. Kèlkeswa nivo moun nan gen respè pou ou wi, depi li wè li tonbe an rebelyon wap pase move moman anba men. Tout sa ou men kòmsi ou panse ki pa tap di tout ap di. Paske li tonbe an rebelyon, ou fè li twòp. E jiskaprezan relasyon antre esklav e mèt la li egziste. Depi a lepòk mèt Jackson depi se esklav lap fè yon bagay. Esklav lap travay nan plantasyon kann nan. I gen yon moun pa egzanp yo mete nan chak plantasyon ou ankò nan chak atelye de travay, yo rele moun sa kòmandè. Èske ou konprann? A men kòmandè sa, depi o mwen kòmsi esklav la ap travay nan plantasyon kann nan, yo di yo jwenn esklav la ap manje yon kann oubyen ap kale yon kann pou l manje esklav k ap travay nan plantasyon kann nan wi. Ebyen kòmsò, yo di premyè bagay, kòmandè a pran yon pens, i rache yon dan. Ou manje otan de kann otan de dan kap rache. Èske ou konprann? Otan de dan kap rache. Donk sa vin fè ke esklav pa yon bagay, lè w tande yo trete yon moun esklav, moun nan ka pase tout tan l ap konpòte avè w byen kòmsi li mete nan yon dimansyon esklav. Men pa janm bat pou l revòlte. Avan avan pou l ta va revòlte, retire l nan esklavaj. Paske si se li ki revòlte, li p ap bon pou ou. Donk an gwo se sa n te genyen. 14 dawou, enpòtans li, se li ki bay nesans menm a la revolisyon ayisyèn. San 14 dawou, nou pa t ap gen yon revolisyon ayisyèn posib. Nou pa t ap genyen. 114 dawou. Sa vle di si jounen jodi a nou pa ankò Sendomeng nou pa ankò esklav se gras a 14 dawou 1791. Si jounen jodi a nou lib n ap pale de Ayiti se gras a 14 dawou 1791. Paske avan mil avan avan avan endepandans peyi Dayiti nou pa t gen nou pa t genyen Ayiti nou te gen Sendomeng. E lè w di Sendomeng se pa paske jiska dat m pa konnen kòman omwen kòm di timoun yo konprann sa a lekòl. Lè w di sendomeng se pa ou mwen replik dominikèn donk si on travèse la frontyè on n va pa a sendomeng on va plito an repiblik dominikèn paske sendomeng se tè ayiti avan 1804 se paske an 1697 lil ayiti e repiblik dominikèn te twouve yo sou on sèl lil. Èske w konprann? Sou yon sèl lil pat genyen 2 lil, te genyen lil Dayiti e kant on di lil Dayiti la Repiblik Dominikèn konpri. Donk se avèk yon trete k rele trete de Ryswick yo vin fè lil la divize an 2. Donk pati lwès lil la ki se kote nou ye la, donk te okipe pa Lafrans e Lafrans di piske ou menm gen moso sa map chwazi dote y de yon non. Yo te rele pay la Sendomeng. Ebyen Sendomeng se te non itilize pa lè Franse pou deziye Ayiti o kou de la kolonizasyon fransèz. Men se pa ou men kòm si se Replik Dominikèn. Donk sa se yon rektifikasyon tout moun ki o mwen kwè nan ti bout tè sa ke yo te rele Sendomeng lan depi ou rive 14 dawou fò ou bay peyi a on kout chapo kèlke swa kote ou ta va ye a travè le mond. Mèsi se te se te sa n te genyen an gwo an rezime nou te genyen pou nou te pataje avèk avèk pèp ayisyen sou sou dat 14 dawou sa e e ki rete kòm yon dat inonbliyab nan nan nan istwa peyi Dayiti. Mèsi paske w t ap swiv nou, chè entènot, oditè, oditris. E si vrèman ou apresye travay sa, n ap mande w kite yon like, yon kòmantè epi abòne avèk chanèl la. Mèsi, a la pwochèn!